Nouvote se youn nan bagay ke anpil moun renmen. E depi gen nouvote nan kizin nan, anpil fanmi kontan pou yo manje l paske yo mèt te nan lari y ap prese pou yo rantre paske yo konnen lè yo rantre y ap jwenn yon bagay ki pou fè kè yo kontan. Epi nan video jodi an nou pral prepare yon pla ki vrèman bon ke tout moun pral kontan manjel epi rete nan video sa pou jiskaskel fini ou pral wè tout kòman Widoo te preparel e si tout fwa ou nouvo oubyen nouvèl sou chanèl sa ebyen abòne kounya klike sou ti klòch notifikasyon an pou kapab resevwa tout video a chak fwa nou poste pa ale rete la. Pou m prepare resèt sa ki sa map gen bezwen la mwen genyen blan de poulè se avèl ke m pral fè resèt mwen mwen kase yon grenn ze mete ladann mwen mete epis blennde aprè m fini la map mete epis tankou paprika poud jenjanm mete sèl mete lay sèch mete oregano mwen mete tout kalite epis Ou menm li depan de epis ke ou konn abitye itize lakay ou. Mwen itize yon sachè mwen met nan menm paske m pat gen gan pou m kapab fè tout vyann mwen an pran nan epis la. Aprè ke mwen fin byen melanje yo ansanm mes amour nap gade koman ke yo byen melanje la. Konya kisa mwen pral fè poum ka kontinye sou m avèk resèt mwen an, la map ajoute ladan li yon ti amidon mayi. Siw pa gen amidon mayi an, ou ka mete yon ti farin frans men li pi bon lè w mete amidon mayi an ladan. Aprè m fin mete amidon mayi an, ebyen ma byen byen byen melanje yo poul kapab pran nan tout vyann mwen an. La mwen ajoute ladan li yon ti kòman rele l yon ti choyo ou byen sou pa gen choyo a tou ou ka jis bat yon ti myèl ansanm avèk sòs anglèz pou kapab melanje ladan. Aprè ke mwen fin byen melanjel konsa ti nono suido yo kounya mwen ajoute yon ti lwil ladann ou ka mete lwil doliv ou byen tou ou ka mete lòt lwill si w pa gen lwil la tou ou gen dwa jis pran yon ti bè ou fonn li epi ou vide sou li san oken pwoblèm kounya la mwen mete yon chodyè nan dife mwen ajoute yon ti lwil ladann epi kounya mwen mete zonyon. Aprè kem fin mete zonyon zonyon an ti momo sou li yo map melyel. Aprè ke zonyon rive nan pwen kem bezwen lan epi kounya mwen jis ajoute vyann mwen an ladanl. Aprè m fin ajoute vyann nan konye kisa ma fè sa se vyann pa bliye se vyann ke m sot asezone m sot mete epis ladann nan epi se li menm mwen mete nan chodyè lan epi konye ma byen byen byen melanje yo. Lè w rive nan moman sa, pa mete l sou yon gwo dife pou l pa boule, men mete l sou yon dife ki dou, de tanzantan w ap nèk sèlman vire l. Nap wè la koman ke li ye. Ti dife a byen dou anba l. Apre ke li fin fri epi mwen vire l de tanzantan m pase kiyè, de tanzantan m pase kiyè. Ebyen vwala ti nounou sou dlo nap gade koman ke li paret la. Donk se konsa m te beze l ebyen se konsa mwen fè l li byen grene ebyen li byen fre kounye an mwen pral monte pla m lan ti nounous m yo la mwen genyen yon ti salad mwen genyen ki sa l ye se zonyon pwavron epi ansanm avèk leti kounye an aprè m fin mete yo nan yon asyèt ti nounous m yo kounye an ki sa ke mwen pral fè. La m ajoute ji sitwon sou li. Apre m fin ajoute ji sitwon ebyen mwen byen melanje yo ansanm apre m fin byen melanje yo mwen ajoute kawòt ladan li apre m fin ajoute kawòt la ti nono swidou yo Mwen kontinye melanjel yon fason pou ji sitron an kapab pran nan tout kòl. Epi mwen ajoute ti sèl ladan mwen byen byen byen melanjel. Epi vwala ti nan nou sib yo men kòman ke li ranje la. Mwen gen yon ti zaboka mwen mete bò kote li. epi diri an ansanm avèk vyann mwen salad mwen an epi la map mete yon ti ji zoranj ladann ebyen pou mal byen degustel ok ti nounous ou yo donk se konsa ke mwen te preparel mes amour li te trè fasil e trè senp pou nou kapab preparel nou kapab preparel pou fanmi nou pou mari nou pitit nou Pou mesye yo tou nou kapab prepare l pou madanm nou pou nou fè kè yo kontan paske se pa sèlman yo menm ki pou fè kè nou kontan lè yo bò kwizin nan men nou menm tou nou bezwen pou n kapab fè kè yo kontan nan sa ke y ap prepare n ap prepare pou yo ok donk m ap kite lis engredyan yo nan deskripsyon videyo a pou nou Pou nou kapab wè tout sa ke mwen te itilize pou m te prepare ti vyann sa. M garanti w tout moun ap kontan pou yo manje l paske nouvote se youn nan bagay anpil fanmi renmen lè ke genyen nouvote nan kwizin nan. Ok, kounye a la m pral eseye pou m fè yon ti goute sa. Se pa mwen menm kap goute l la pou gade la, sa se yon lòt moun kap goute l. Donk li pral goute l pou l kapab wè kòman ke li te ye. Ebyen mes amour, donk se sa Widoo te pote pou nou, pa bliye ke kite yon like sou video sa si w poko abone ansanm avèk chanèl la sonje fè sa kounya, e pa bliye Widoo li menm li sou ni Facebook, ni YouTube, ni TikTok toujou sou menm non an, al pase abone ansanm avèk chanèl la a chak fwa li lage yon video pou w pa rate youn. A la pwochèn pou yon lòt video, pa bliye ke Widoo renmen nou anpil.